Kounya li lage nan lari ankò. Ou ti chyen fou! Li pa konn si pou l moute, li pa konn si pou l desann, li va pran yon bout nan bounda l. Men si l te vin kote m, m t ap fè yon bagay pou li. Men li bliye m. M kite l. Lè yo pran yon kou, y ap sonje kote yo te soti a. Hum! Men kanta pou Martine nan. Hum! Se bon pou li lap wel li gen poul we. Esa lavi wi Moun ki fè w konfyans e li w chwazi detwi e pa vre li fè w konfyans li renmen w ou menm sa wap fè wap fè konplo pou touye l ou byen fèt. Mika, sa w pa konnen pi gran pase w tande, pandan swadizan ajivit fè m konnen li renmen m li vle marye ansanm avè m, mini ajivit Kay paranm, lè Ajifit rive kay paranm, li rale zam li, li fizye manmanm devan pwòp dye m, kisa w te vle m fè? Bèlmè m, swadizan moun ki te leve m nan. Li touye ni bèlmè m, ni manman m ki te manman m, ni manman m, ni manman Marcia, kisa w te vle m fè? Si w te nan plas mwen, kijan w t ap reyaji? Ou ka eksplike m? Ebyen sa pou fè kite pou kite l anrepo wi kite l anrepo ou li gen ok ou viktim de li sa pou fè bal do kite nèg la viv ou menm ou pa dwe oblije touye l Mika ou konn sak pase ou wè istwa sa pa janm fouye de pye devan w ladan l. Men la e ou k rakonte m banm di w ou gen ou èske ou pat konn kiyès ajivit te ye. Pe enpòt ajivit te ye sal te ye a tout otan m poko jwenn bout ajivit Mika m pap bay vag. Ou k touye paran w yo wi paske si w pat ap touye paran w yo. Wi m touye paran m menm.
Kote ke ajivit m tap travay se ajivit ki te moutre m kenbe sa m te kenbe nan menm nan. Se ajivit ki fè kè m vin kè lanfè. Moun, moun ki te enstwi m ladan l lan, se tras li m ap swiv. Jan l elimine manman m nan, m pap kyè tou pou m gon zam nan menm pou m elimine l non. M pap fè revanj pou fanmi m. Jezi si non m ap rakonte l sa, tout sa m tande yo. Nika banm di w okenn bagay.
Ou wè istwa sa, si w pa kenbe l nan dyòl ou, oubyen w kenbe l nan kè w, Bagay la terib pou mwen menm ansanm avè w. E se si. Ou gen enterè tou pou kenbe l. Sinon. Sinon ki sa? Sa w ka fè m? Sa w ka fè m? Wi, sa w ka fè m?
Sinon ki sa? M ap touye w Nika, m ap fè w antere avan a ji vit.
An e e konsa l ye la? Epi a ji vit pa vle kwè m? Lè m di l Tchesi pa renmen l li pa vle kwè m. Ooh kèt wè gad gwosè erè m fè mesye m pa TP vwa manzè pot ba aji vit la non Map kwazel ankò pa gen pwoblèm Tracy.
Men kanta pou Martine nan, vòlè fini! Li gen tout defo, li vòlè, li renmen lajan. E gade janm wèl la menm bouzen bouzen. Pase li bezwen li te frajil li t kouche. Tonnè boulem si wè pa pot 400 mil dola sa ban mwen. Baron deja ap ouvè 2 bwa lap tann li wi.

M flou. Emi Adoke soti, l al nan misyon, li pa antre, Ajivit rete la. Men Tracy nan baz la, li kenbe l tankou yon prensès, men li e voye l nan vil. Li di mwen menm la, pou m vin chita, m ap bay Ajivit sekirite.
Voye 2 salopri sa yo wi. Men jodia e gentan samdi. Depi yo voye yo al fon misyon wi. Mwen m gen bagay mwen mal regle yo pa janm relem pou yo dim kisa k pase. E fom desann la pou mal jere koze maryaj mwen.
Sa vle di a Jivit ou wèm sanble a fanm ki ka bal sekirite nan baz la.

Avanse non.
Hein? E sou mwen sa sou moun ki konnen m. Sou moun ki konnen m li.

Gen bagay maryaj mwen pou m regle la wi. M ta sipoze desann nan vil la la kounya la wi. Men kouz e bagay. M gen pou m voye nou anba la, genlè fò m ta rele a de bès.
Ide m di m, moun sa konnen m. Si moun sa pat konnen m, li pa ka wè m ap vin anlè a. Epi si li desann nan tou a. Remò, remò Marcia deja nan tèt mwen deja. M ap chèche l, m pa ka jwenn li. Ou wè si m te jwenn moun sa, m t ap fonn li anba kout bal. Pase mwen wè li menm nan lari mwen menm. M al fini vole l pa jwenn poul, li pran pay. Boss la konnen prizon kraze. Boss la konnen prizon kraze l vre m Demasya. Shit man. Sa pou m fè la kounya. E boss la di depi nou soti m babe Namasya. Lap di pou nou. Malgre li fè moun desann. Sa vle di l paka fè m konfyans pou l ban m yon kle kay. M vini m oblije ret chita devan an m pa ka antre se te Tracy l ta bay li epi tou ou wè Tracy sa Tracy sa k ap voye nan batey paske m pale l li pa vle tande non lal li pral marye a Tracy epa kounye a Tracy ap fè konplo pou touye l fò li tou nòmal pou l fè konplo pou l touye l li renmen l kite m la li kite m la k renmen l wi lal li pral marye a Tracy. Sa sa fè sil te di Mika rmen bag la non e Tracy. Adoken poko vini? Non. Janl fè poko vini an? Em pa konnen, ou pa janm al chèchem nan forè a. M tande yon bri anba. Al gade vre se pa Adoken ki vini. Pridan hein. Al marye la.
Shit! E kounya m pa konn kot Nika ye. M di Nika ret ansanm avè m, li di m non! Tèt li tèlman di, se mwen y al fè misyon ansanm avè li men. Yo voye nou de fon misyon. Kounya l fon bò, m fon bò. M pa konn kote l ye kounya. E si l t ansanm avè m pandan m desann nan twou a la, li te ka gita pase pa anlè oubyen l desann nan prent lan la, nou pran moun nan. M pa konn kot moun sa fè kounya. Shit man! Na rele l m di l sa wi men m pap rele l poutèt poutèt menm nan vil la lap vini l pa ka ba yon bon ki bò moun ta pral dòmi ajivit sa pou yon moun tankou ti bèt. Epi Tracy gen kont rezon l wi li gen kont rezon l al di ajivit m tonbe sou Tracy la kap pale kap rele moun di lap touye l lap sesi lap sela. Li pap kwèm. E sa kap e sa kap touyel la menm wi. M regrèt m pat fè video ti fi sa e li menm nan.

Wè Wè jwèt masè ap jwe avè nou Kounya la Kounya la Ajivit wè Li gen travay nan menn kounya poul fè Kounya la masè ap lage la Son pyèj li ye pou nou Kyèt Eskem ta rele ajivit Poum esplikel istwa sa Li pral dim li te sipoze pran pran pran masè M konnen nou tout rayim nan bas la M konnen nou tout rayim

M kwè sa madana. Madana tout nonm ni nèt e polis humm.
Li pap kwèm. Mwen map fout dil sa kanmenm. Map dil sa kanmenm. Tchè se yon lòt pleadò. Li bal plede. Ti fi sa telman rizyèz. Kote li gentan di pil lòbèy e li sa.
Alo. Aji vit. Sak gen Nika nou Nou pran e masya.
Epa epa pou sam rele w la. Tonnè krazem.
Wi ajivit dim sa wi adoke men banm di yon bagay. Banm manke mou wi.
Banm di yon bagay adoke. Ajivit di konsa ke ou dil konsa wal ale avek polis. Eske son bagay tout bon oubyen son blag nap bay. Tonnè krazem.
Kem mande bondye la m poko youn manke 12 pou mwen douzèn. Lem kouri nan mouda manzè. Kounye a m wè l frennen. Kounye a m di kòmandan! Kòmandan! Kounye a lè m wè m mande pou m pete bal. Madana, Wi. Oh! Epi yo anvayi forè a la wi frè m. Sa k pou do e pa nou moun aje vit. Yo voye li voye polisye sa yo. Men manzè anfòm. Li anfòm. Ou pa t plante. Men ban m di w yon bagay ok. M vin pèdi kontwòl bagay yo wi menn. M al poze aji vit kesyon de maryaj la. Li di m konsa oh Se 3 mwa. Ou menm ki ta konnen son manti li ye men ou konnen e ou menm pandan ou vin la m byen kontan wap banm plis esplikasyon wap metem sou menm plis. Mwen banm diw Quincy banm diw bagay tou bagay sa la mwen m diw sa li te mèt tap foure bag la nan dwèt Tracy map tonbe malkadi nan bagay la ah m diw map kraze maryaj la e fini.

Mwen male.
Madanm ou la li kounya la ou lagel pou kont li lap valkade nan tout peyi a lap mande moun pou fè alye ansanm avèl pou fizye w. Mika banm do. E Masyam voye nou dèyè. E pa Tracy m voye nal dèyè tande. Sa wap dim nan Li pa entèresem, mpa bezwen konnenl, mkonnen pawòl wap banm sou Tracy, wap banm pawòl sou, wap, wap, ou bezwen fè pawòl pou ka pran plas Tracy a, wap fè pawòl.
Anh sa w di a jivit. Mwen regrèt m pat fè video l voye ba ou wi. Konsa w ye menm? Gadon gason mesye. Mika, bat pou nou pat vin amasyab mwen tande.
Yap fèm mal wi, m di m di Ajivit konsa pou l al chèche w nan fò el ret la sou pakèt paran anpil lap pede fè wi, li pa janm al chèche w non a dosye. Nan mouda Martine.
Sa w konnen? Ou konnen depi e bandi. Ou wè Martine nan foyer a tou?
Non, m pa wè vòlè a non. M pase nan simityè a. Pase li genlè li plase avèk bawon. Bawon bawon gendwa nan afè avèl pase m pale a bawon bawon pa di m anyen non.

Yo voyel dèyè massa kounal ap fin relem pou tracy lap banm pawòl sou tracy e tracy ale menm banm eseye relel pou mwen si ma jwenn li paka pase non paka jwenn li nan pou yo vide depi yè pou yo pou yo relel e pou yo pat vin san massa sa pou wè. Kalòt lè yo vin la map map fè dyòl yo tounen pat tomat men mwen mta sipoze desann la kounya wi poum al regle bagay enpòtanm wi mwen k mwen konnen e nouvèl masè ap relem pou yo banm kim wi ya kounya yap vin palem de Tracy palem de Tracy byen.
Sa vle di depi depi se Tracy depi se Tracy li pa bezwen konn anyen depi e de Tracy ou palel.

Kounya la Mika, ou fèm tankou yon chyen, ou fèm tankou yon chyen anraje, ou fèm tankou yon chyen fou nan lari a map pede chèche ou tout lari a, m tankou yon moun fou. E pa mwen non Ajivit di chèche a, e Masya wi. Kounya la, lè yo wè m nan lari a la, yo ka konnen kèt prizonye m ye, tèlman map chèche. Sa pi mye pou ou. Sak tonbe?
Sak tonbe?
Epa epa sou banna ajivit la m tonbe kap kap fè alye ansanm avèk lòt moun pou fizye ajivit malgre m rele ajivit pou m dil sa l pa li pa rakwoche nan figi m. Kiyès madan ajivit?
An li gen plizyè?
Oh oh Men kiyès madan ajivit?
Tracy! Frenk!
Tracy! A kiyès lap kiyès li rele pou l fè alye a? Gwo kalòt bon lè lap fè jalouzi pou ou e pi ou pou l pete a ou bal wi.

My boss, sa ki genyen frèm? N atè a la wi.
Atè ki kote?
M poze nou sou sou sou sou sou baz la la. E banm di nou boss la.
Brassade nou poze. Bagay la anpil wi. Les choses sont beaucoup. Tache tache pou boss ou non. E bagay lan. Tache pou boss ou.
Trè bon chat man mesye mario.
Mwen
mwen mwen mwen gade mwen mwen bay mani pti kon sa. Jwenn sa di a.
Ok, bon sa revenon a nou mouton. Kote ou jwenn sa w di a? M regret m pa fe video vagabond nan. Ou konnen w manke?
Ajit pap janm kwè nan sa w di a non Enika. M di w m regret, yow m nik tande lap pale a m tou boure sou li.

Map di boss la konsa ou dim.
Sa e moto ajivit te ban mwen an wi. Epa vòlè ajivit te vòlèl. Kote ou soti? Kote m soti?
Ou pa wèm m sot chanje m? Ou pa chanje ou menm?

Pou se la nan vil la, la a pou m ta kite yo vin pran m. E kiyès ankò? Menm moun aji vit yo? Manti. Shit man. Bon kaka. Manke bon yo. Shit.
Lè w te di m konsa, oh wi, Debest, fè, ou mèt fè, fè nan, fè nan wout pa w, m ap fè nan wout pa m. M vin la mwen, m panse m ap ka antre anndan la. M pa kapab non. Kounye a mwen menm e ou m ap plede chèche tout lari a. E pa mwen pou chèche non Denis. M ap plede chèche tout lari a m pa jwenn ou m di a bon m fè yon antre nan ansyen baz la. Gade m ak pa vre m antre la m jwenn ou. E granmè ak Jimmy ki wap gentan pran la. Li pa ka pran l. Li pa ka pran l li pat fèt sou non l. Eske isi a te fèt sou non l. Lè Ajivit te vini isi a l te sezi isi a. Moto sa te achte sou non ou. Pale yon bagay trè izi l ye ou just pran sa. Depi ou gen zam ou chèf baz. Ou chèf.

Bon m di w non, jan m wè la a, Madana fin konplè nèt wi. Bon m di w yon bagay, ou wè Madana nan forè a, ou pa fout Madana kout bal nan bouda l? Gade bòs la, m ap kouri dèyè l. Ton pakèt polisye wi. Han! Lè m di w sa a, Madana fin douz nèt, sa vle di l pa manke anyen ankò non. Sa vle di nan forè m nan polisye antre la a? Tonnè kraze m sezi.
Ke m mande Bondye la, m mouri frèt! Kòm gen bagay enpòtan m ap jere la kounya, yo mèt kite m fin jere sa m ap jere a. Sa wap jere la boss la. Kounya la Nika. Depi yè ou nan lari. Dim non kisa ou regle. Kot Marcia yo voye ou chèche a. Sa wap dim la. Sa ou vlem fè. Retounen a chita kotem te chita ankò. Men Nika. Depi yè m chita yon kote anyen pa pase non. Aji vit voye nou al fon bagay. Li dim e kibò bagay e machin nan ap pase. M pa wèl non mwen menm. Ou pa wèl.
Kisa rechita ankò jodia. Kibò ou tale ou menm. Kot aji vit te voye nou. Sa aji vit te voye nou al fè. E sa fèm dèk tou di mwen menm pa nan misyon avè w. Ou tankou yon tèt pete. M tankou yon tèt pete?
An m tankou tèt pete? Ebyen ou menm ou nan lari a e kòmsi. Aji vit di konsa, men ki bò y ap pase ansanm avèk Masya nan yon bakòp pou n al tann yo. Pa gen okenn kote m ap anpè. E mwen menm sa m sot viv anndan prizon an la. Pa gon tonnè kap fèm retounen anndan prizon m prefere mouri ke m ta tounen anndan prizon sa ankò yo kraze m yo maltrete m m pa gen dwa avoka m pa gen dwa vizit non cheri wè la. Chochonèt, swa m viv lib oubyen m mouri, pa gen anyen k ap fè m retounen nan prizon. E wè! Kòmandan M-13 sa a, ak tout ajivit, moun sa yo wè, fò m jwenn ajivit la wi. Kòm li mete dèyè m, mwen menm m ap jwenn ajivit avan. M fè, yè m fè jounen chita. An, talè, kote.
An, li, youn pa pase.
Talè, kote m ye a gen lè w pa la?
Kòman, eksplike m. Gon, gon lòt bagay? Sa vle di se devan komisarya a ou tal chèche Masya? Ebyen moun fouye. Prizon kraze, prizon kase depi semèn pase wi. Ki zen sa? Kòman? Prizon kraze ou di wi? Non, lap ret san kraze. Prizon kraze? Wi, kote Masya te ya menm. Masya nan lari.